Alix ou avan m tout wi. Bonsoir ou bonjou avèk tout moun kap swiv nou sou chanèl la sa pral depan nan lè wap tande nou e nan lè wap gade nou osi nou konnen depi nou la konsènan pawòl lavi a nou pote yon bèl sijè pou Depi wè nou la se konsènan pawòl lavi a. Nou vrèman pote yon bèl sijè pou nou. Tit sijè nou pou jodi a se, Priye ak lafwa. Priye ak lafwa. Nou pral wè atravè priyè e atravè fwa nou Nou ka jwenn anpil gerizon o sen de nou de yon bagay ke nap soufri depi lontan, ap depanse lajan kay doktè, pafwa nou pa aji fwa nou nan Bondye ki konn fè nou soufri anpil. Nou konnen jis avan n antre nan sijè nou, Nou ap remèsye sipòtè nou ki se Enstitisyon Jardin Enchanté de Gargoud ki sitye nan Lilavwa 54, anfas Lilavwa 45. Se yon gwo bout tonton lekòl an tèm edikasyon, trè fòme. Nou konnen depi lè nou kòmanse avèk mouvman sa a, se. Sipòtè sa a ke nou genyen, nou pap janm sispann remèsye li e di li mèsi. Nou konnen jistavan nou antre fòk nou kòmanse pa lapriyè, jistavan, non pam se Michel Frantze, m prezante avèk 2 potorik gason ki la avèk nou sou plato a, yap prezante yo nou lèse pou yo ka prezante yo.
Non pam se Norde Kevin e mwen salye tout moun kap swiv e kap kontinye sipòte chanèl sa ki se pawòl lavi a.
Nou toujou kontan pou nou kapab prezante nou. Mwen se Nordenie Kerson. Se nou menm ki toujou la pou nou ka prezante nou pawòl lavi a.
Nou merite pou pastè nou te vini frè nou Nikerson. Jis avan nou kòmanse antre nan sijè a nap jis koupe tèt nou pou yon kout priyè. Tande vre papa nou gen nou sèl la nou diw mèsi mèsi pou gras ou mèsi pou amou ou anvè pitit ou kote kew ban nou privilèj la pou nou devan kamera nou pou nap pataje pawòl ou ki se pawòl lavi a atravè pawòl sa nap gen chans pou nou fè anpil bèl bagay pou nou grandi pou nou fòme anpil moun atravè pawòl sa. Mèsi pou fòs ak kouraj ban nou san tou mete lakay nou. Nou pap sispann priye pou peyi nou, pou tout moun kap swiv nou sou chanèl sa. Se konsa nou priye w nan non Jezikri. Amen. Ok nòmalman nou pral antre nan sijè a ki se priye priyè avèk la avèk lafwa. Nou konnen. Priyè Ou ka bouke priye, men nòmalman w ap priye w pa aji fwa w pa gen anyen anyen k ap mache. Pafwa ou konn al priye avèk yon moun, ou senp priye men anyen pa mache, moun nan toujou ap plenyen de doulè l, li toujou ap plenyen de difikilte ke l gen yo, men ou pa aji la ou pa aji fwa w. Si w te aji fwa w mwen te kwè depi w aji fwa w, ou adrese w avèk Kris. Ou adrese w anvè Dye, Kreyatè nou, nòmalman w ap jwenn rezilta. Nou pral wè tout privilèj ki genyen atravè sijè sa ke nou pral prezante w la. Ok pastè m.
Donk, se yon trè bèl sijè ke nou pral wè jodi an. Li chita sou priyè ak lafwa. Jis avan Nou antre nan sijè a, kòm dabitid nou pral wè prensipal kesyon ki pral fè objè etid jodi a. Premyèman, kòman mwen ka jwenn èd nan move moman? Dezyèmman, èske Bondye tande m lè m priye? Twazyèmman, kisa lafwa ye? Katriyèmman, kisa lafwa fè? Senkyèmman, ki mezi lafwa mwen dwe genyen? Donk, atravè repons Bib la pral bay, nou pral konprann sijè sa a trè byen ki se priyè ak lafwa.
Pou nou kapab jwenn repons avèk kesyon sa yo, nou dwe ouvri Bib la. Premye kesyon an, pou nou reponn li, li di, Kòman. Mwen ka jwenn èd nan move moman. Repons lan daprè Jak chapit 5 vèsè 15, Lè lapriyè a fèt ak konfyans, li va delivre malad la. Senyè a va fè l leve gay a. Si li te fè kèk peche, Bondye va padone li. Dezyèm kesyon, Èske Bondye tande m lè m priye? Daprè Jonas chapit 2, vèsè 2 e 3, li di, Antan li te nan vant pwason an, Jonas lapriyè Senyè a, Bondye li a, li di, Nan detrès mwen, mwen rele Letènèl, epi li reponn mwen. Nan mitan kote moun mouri ye, mwen kriye, epi ou te tande vwa m. Twazyèm kesyon. Kisa lafwa ye? Nan Ebre chapit 11 vèsè premye, lè yon moun di li gen konfyans nan Bondye, sa vle di li sèten li gen pou l resevwa sa l ap tann lan. Li gen konviksyon bagay nou pa ka wè ak je nou egziste toutbonvre. Katriyèm kesyon ki di, Kisa lafwa fè? Repons lan se nan 1 Kwonik chapit 5 vèsè 20. Yo pa t poukont yo nan batay la. Yo te mete konfyans yo nan Bondye. Pandan batay la, yo lapriyè e yo mande l konkou. Bondye reponn yo, li lage tout moun Aga yo ansanm ak tout moun ki te avèk moun Aga yo nan men yo. E dènye kesyon an ki. Senkyèm kesyon an ki di, Ki mezi lafwa mwen dwe genyen? Repons la nou jwenn li nan Matye chapit 17, vèsè 20 ak 21. Jezi di yo, Se paske nou manke konfyans nan Bondye Sa map Di nou la se vre wi si nou te gen konfyans nan Bondye gwosè yon ti grenn moutad nou ta Di mòn sa wete kò ou la al laba li tap chanje plas pa gen anyen nou pa kapab fè. Men, kalite lespri sa yo, se fòs lapriyè ak jèn ki pou fè yo soti. Nou reponn avèk tout kesyon ki te poze yo.
Kote frè Nicholson nou ye? Atravè kesyon e repons sa yo nou jwenn nan Bib la, sa kesyon poze, Bib la menm reponn yo. Kounye a la, nou wè nòmalman, imedyatman ou gen lafwa, ou di w ap egzèse lafwa ou, Pou priye pou ou adrese Dye a tout enkonvenyan ke ou genyen imedyatman, sa fèm santi imedyatman ou ou priye avèk fwa, nòmalman wap jwenn sa ki rele wap jwenn sa ki rele delivrans lan. Ok kesyon m ta renmen poze nou nan video sa. Kote, pafwa ou konn jwenn anpil frè nòmalman ki zele, k ap preche levanjil, k ap priye avèk yon seri de moun. Kote, moun sa yo, swa yo nan yon pwoblèm difikilte, yo nan yon soufrans maladi, tout sa. Men, moun sa yo nòmalman yo aji fwa yo pou yo adrese priyè sa yo an favè moun sa yo k ap soufri oubyen ki gen yon pwoblèm kèlkonk. Yo abòde moun sa yo pou yo priye pou yo. Kote ke moun sa yo, yo aji fwa yo nòmalman. Men, ou wè. Moun sa a ki ap priye pou li a k ap soufri a pa arive jwenn gerizon tousuit, se pa yon maladi. Pafwa menm yo konn a menm arive pèdi lavi yo malgre yo nan fè yon bon bout tan ap priye pou yo. Konsa tou gen moun ki konn nan yon seri de difikilte, ou aji fò pou a ou priye, pou ede moun sa a priye, epi. Moun sa a pa janm jwenn rezilta. M ta renmen konnen èske reyèlman moun sa a k ap priye a nòmalman l pa aji fwa l vrèman? Oubyen èske se moun l ap priye pou li a ki pa arive kwè nòmalman nan sa a, m te ka di nan priyè sa a ke Yo ap adrese pou li an. E si se moun nan ki gen difikilte a t pa vrèman aji fwa l pou l resevwa priyè sa a? Oubyen èske moun ki arive ap priye pou moun sa a ki pa aji fwa l reyèlman an? Malgre pafwa yo konn di aji lafwa w lè w ap priye, tout sa pou jwenn rezilta. Menm jan ou wè nan ansyen tan yo, kote ke. Pwofèt la ap priye a moun kote li ka di lè epòk ke Jezi Kri te sou tè an li nik priye pou moun nòmalman wè tout sa li arive ale kite pwofèt k ap kontinye travay la wè tout bagay ap mache men pou jounen jodi a nou wè se kontrèman diferan kòman ou pran sa pastè? Donk se yon trè bèl kesyon nou kapab. Regade a egzanp Bib lan bay yo, tout priyè yo ki fèt avèk lafwa, nou wè, yo egzose selon volonte Bondye. Jezi li menm. ki se egzanp pafè an, li te di ke lè l priye Bondye, Bondye toujou egzose l. E Bib lan di egalman ke tout priyè ki fèt avèk lafwa, Bondye reponn yo e y ap jwenn sa yo mande an. Men, Bib la avanse egalman ke fòk priyè a li fèt avèk fwa e osi fòk li antre nan volonte Bondye. Donk depi sa w mande an li nan volonte Bondye, ou mèt deja kwè ke ou deja jwenn sa w mande an menm lè ke l poko fèt. Donk, nou kapab jwenn anpil egzanp nan Bib lan de ka Kote ke moun yo priye, men li pa t nan volonte Bondye e sa pa rive fèt. Tankou Apot Pòl te mande Bondye pou echad ki nan chè li an pou l te retire l, men Bondye di, Gras mwen sifi. E l pa t janm elimine echad sa a. Donk gen anpil lòt moun ki te malad e yo rive mouri. Tankou Laza ki te zanmi Jezi, li te rive mouri, men se te volonte Bondye pou l te mouri. Men, si se pa t volonte Bondye, li pa t ap rive oblije mouri depi pandan l malad la. Bondye tap fè sèlman Jezi tande sa, a distans Jezi te kapab geri Laza, men l te vle fè yon mirak spesyal, li te kite l mouri e aprè 4 jou menm li te fè l resisite. Donk tout sa ke nou kapab di nan kesyon sa yo, sè ke. Bib lan pa manti, fòk nou aji fwa nou e nap jwenn sa ke nou mande yo. E kwè ke nou deja jwenn yo depi sa nou mande an li nan volonte Bondye. Mèsi.
Mwen dakò, mèsi pastè. Nou wè atravè fwa nou, nou deja jwenn. Gerizon nan tout sa nap fè e nan tout enkonvenyan nou genyen sou wout nou ok nou fè n kesyon nap poze yon kesyon pou nou ka tèmine.
Mwen vle poze kesyon sa eske vrèman se sèlman pa lapriyè nou kapab jwenn yon bagay ke nou gen bezwen Bib lan di, Si mwen fè Bondye plezi, l ap ban m tout sa ke mwen bezwen. Men si mwen pa priye, men mwen fè Bondye plezi, èske sa m bezwen an mwen pap jwenn li? Trè bèl kesyon wi pastè.
Ok se vreman enpotan mwen. Renmen kesyon sa a e mèsi a frè Nickerson. Donk Bondye li di l vrèman depi nou fè sa ke mwen mande yo mwen menm map ban nou sa ke kè nou dezire. E depi nou antre nan volonte mwen nou planifye tout sa ke nou kapab pou nou obeyi a pawòl mwen Bondye di, Mwen menm, mwen ap toujou avèk nou. Mwen ap toujou beni nou. Donk, se konsa Jezi li menm li te benefisye prezans Bondye. Jezi pa t toujou mande e nan chak sikonstans pou Bondye fè yon bagay pou li. Men Bondye te. konnen e akoz Jezi se yon moun ki toujou fè sa ki bon devan zye li, gen anpil bagay Bondye, Jezi pa menm bezwen mande Bondye, Bondye ba li l. E se sa k fè nan ka Laza a, l te di sa, se, li di se akoz foul la ke l priye, men l konnen Bondye toujou egzose l. Li te ka pa menm bezwen priye, sa l te ap pral di an, li t ap annik di l, epi sa l di an fèt. Men, poutèt foul lan ka kwè ke se Bondye ki voye l, li di l li priye Bondye. Donk, nou menm jodi a, nou kapab fè Bondye konfyans. Gen anpil bagay Bondye ap fè pou nou, nou pa t menm espere l, nou pa t menm atann a sa, e Bondye fè yo. Depi nou antre nan plan Bondye, nou fè l konfyans, nou suiv prensip li yo, L ap fè menm plis ke sa nou mande, plis ke sa nou menm nou ta imajine.
Mèsi. Wi dakò pastè mèsi pou tout repons ou ban nou. Ou konnen nòmalman nou pap janm fin poze yon seri de kesyon pou nou reponn yo. Men rete avè w nan kòmantè wap poze yon seri de kesyon ou anvi konnen repons yo. Ou abòne pa kontinye pataje emisyon sa pa kontinye abòne pa kontinye m te ka di Kòmante pou nou jwenn tout repons ke nou merite jwenn. Konsa tou, nou remèsye sponsò nou ki se, m te ka di, yon sòt de sipòtè ke li ye pou nou, se Ecole lo, Institution Jardin Chante de Gagout. Nou voye yon gwo kout chapo pou li, se li kap soutni nou nan atravè. Tout pwogram sa nou mete nan dispozisyon nou kote ke nou la devan kamera nou pou nou ofri w yon seri de bagay. N ap jis koupe tèt nou pou nou pou nou fè yon kout priyè avèk pastè nou k ap priye pou nou.
Papa nou ki nan syèl la, nou di w mèsi pou gras ou akòde nou pou pèmèt ke nou kapab adrese n a ou menm, ou menm ki toujou prè pou tande priyè nou. Wi nou kwè ke se volonte w pou nou tout nou kapab sove, ede nou pou nou kapab fè w konfyans, mete lafwa nou nan ou menm e obeyi ak pawòl ou, e konsa atravè Sentespri w ki va kontinye travay nan nou, lè w va retounen w va jwenn nou gen lafwa e ou va ban nou lavi etènèl. Beni chak moun kap. swiv e k ap tande e k ap sipòte chanèl sa kontinye avèk nou pèmèt ke nou tout nou kapab sove se konsa nou priye w nan non pitit ou Jezi ki vivan o syèkle dè syèkle amèn.